sipriz lan non sè ke gon sipriz pou ou kanmenm so anvan kem kòmanse ansanm avèk etèvyou an pou nou poze kesyon kem konnen nou vle konnen yo mta renmen paske gon moun ki tèlman apresye fanm a la gita li te dim ke aswè a maryaj la ap fèt kanmenm sou plato sa maryaj la ap fèt sou plato sa.

M te sipoze gentan pale avw davans.
Mwen vle rankontre ansanm avèk rèv mwen. Mwen vle danse ansanm avèk rèv mwen. Mwen vle souri ansanm avèk rèv mwen. Mwen vle danse, mwen vle jwe gita ansanm avèk rèv mwen. Fanm se sewòm lavi, vè se lajwa ki bay tout gason lavi. Eeh! Fanm se yon telefòn ki fwajil sou tout fòm. Vokabilè fanm son mo sakre li fè mirak san priyè. Fanm se sèl flè natirèl tout kote l pase l inivèsèl. Se sèl moniman ki pa janm vyeyi. Jezi! Teknoloji l toujou bay bouji lavi. Fanm pa kreye pou pran souflèt ak desepsyon. Tout gason ki gen fanm a la gita. Se yon benediksyon. Paske fanm se sèl verite. Kontwole degre lanmou pou w pa pran nan doulè. Paske fanm se bebe w a fidèl ki toujou sensè. Li se sèl solisyon lanmou ki geri kansè soufrans. Kopye paj lang ou nan paj lang ni. Pou zil fanm. Gason se yon zetwal. Vant fanm ba l fòm. Jezi!
Kò l tete fòm se yon sewòm. Li bon nanm li fò vin dyanm. Ba li souri kè w pou lavi. Grenadye alaso. Sa ki mouri zòvè a e. Sans damou.
Je t'aime.
Lanmou se yon triyang.

Kote bag mwen ya menm? Kot bag la? Kot bag la?
Jodi a m pote bag kè m pou m pa pote bag. Enben m pral ka manje kè. Gad sa misye ap ban m la. Men m prete w sa cheri men. M prete w sa. Gade jan m ap rat la. Prete m yon linèt souple. Solo pran lunèt mwen mwen mwen silvouplè lòt bò a la lunèt mwen lòt bò a pran lunèt la pou m pou m zoume byen paske m pa wè. Kote bag mia wi. Kot bag la. Kot bag la.
Jodia m pote bag kèm pou m pa pote bag Ahh Enben m pral ka manje kè Gad sa misye ap banm la Men m prete w sa cheri men M prete w sa. Gade jan map rat la. Mwen de mon lunette souple. Solo pran lunette mwen mwen mwen silvouplè lòt bò a la. Lunette mwen lòt bò a. Pran lunette la pou pou m zoome byen paske m pa wè. Epa missa ap ba.

Mwen vle di yon mo espesyal. Jodi a, m rankontre ansanm avèk fanm mwen renmen anpil la. E youn nan bagay espesyal li fè, kote m pote bag kè m ba li, li menm li ban m bag pa l la. Sa vle di maryaj la gentan fèt nan lespri nou ansanm. E m ta renmen nou bat yon gwo aplodisman pou sa, paske gen yon benediksyon. Mwen vle di yon mo espesyal. Jodi a, m rankontre ansanm avèk fanm mwen renmen anpil la. E youn nan bagay espesyal li fè, kote m pote bag kè m ba li, li menm li ban m bag pa l la. Sa vle di maryaj la gentan fèt nan lespri nou ansanm. Amen.
E m ta renmen nou bat yon gwo aplodisman pou sa bay gon benediksyon.
Devan Canaan an nou rive la wi. Pa kriye, pa kriye, wap fèl non lòt show, men e pa show sa.
Of course! Non, m pa konn danse. M pa konn danse. M pa konn danse, cheri. Fè m vin kraze do pye nèg la la pou mwen, mesi.